Medam mesye bonsoir, bonsoir, bonjour kelkeswa kote wap tande nou ebyen jodi a yon lòt weekend yon lòt jou kote ke Voz Migrante rantre lakay ou avèk ti koze sou migrasyon ti koze pou migrasyon nou konnen ke anpil moun te ap tann yon videyo konsa anpil moun te ap tann yon mesaj konsa kote ke nou pral delivre pou ou tout sa ki gen pou wè avèk migrasyon. Aswè a, live pa nou an li pral sou santre sou sa yo rele definitif, li pral santre sou kèk bagay ki gen kòm pwoblèm e ankò li pral santre sou sa ki gen pou wè avèk di pou san pou moun ki nan peyi etranje yo. Donk si tout fwa ou branche, n ap mande ou pou kontinye pataje l pou ke l kapab rive sou plis moun toujou. Ebyen ou te gen ansanm avèk ou zanmi sa ki se Dalinx Noel, yon zanmi ki toujou prè e dispoze e disponib pou ke l kapab fè sa yo rele live ki gen pou wè avèk migrasyon, avèk aktyalite nan peyi Chili. N ap kite w swiv pandan ke n ap obsève yon premye poz. Wi touswit aprè poz la jan nou te di w la sou Voz Migrante, Voz Migrante se yon rezo ki toujou dispoze e disponib pou ke yo kapab ba ou sa yo rele bèl videyo, bon videyo, videyo ki gen pou wè avèk la migrasyon. Ebyen jodi an nou gen anpil pwen ke nou pral detèmine ansanm avèk ou kote ke nou panse ke Pwen sa yo y ap itil ou. Pou nou pati, nou pral pati sou sa yo rele definitif ki a 90 pou san. Avan menm, jan n te di an, pataje videyo sa. Sa ka rive ke w se yon senpatizan Voz Migrante men sa n ap pale jodi an se pa tèm ki enterese w la. Men si toutfwa l pa enterese w se nesesè ou pataje l pou ke l kapab rive jwenn plis moun toujou. Pataje davantaj. Byen, jan nou di w la nou pral pale sou sa yo rele di pou san, solisitid di pou san. Ebyen, di pou san an, E nou pral pale de di pousan, e di pousan an nou wè ke l kwoke enpe e avèk kèlke moun ki poko touche pandan se tan y ap goumen pou ke gen yon nouvo di pousan. Men avan menm nou antre nan 90 pousan e solisitid definitif lan men n ap pale sou di pousan an yon ti kras pou ke nou kapab santre avèk kèlke moun nou mande sipò. Nan peyi Chili, tout bagay yo fonksyone pa foul, Pa foul, lè nou di foul sa vle di ke lè tout popilasyon an mete tèt ansanm pou ke yo mande yon bagay, se sur et certain ke l ap rive jan ke yo bezwen l lan. Se nan obstak sa, se nan prensip sa yo a nou vle ou menm ke ou pral ede. Tout fwa ke gen yon depite, yon fam, ki kapab prezante sa yo rele yon demand pou ke yo kapab fè sa yo rele 10 pou san an 2 pwen zewo a, donk si w pase sou entènèt la pandan ke w ap Wap chat ou wè kote ke yap pale de 10 pousan sou 2 pwen zewo a. Si w pa pale anpil espanyòl, fon ti gade byen si se an sans pozitif, pibliye l paske epi swiv li paske yo gen yon achtag ke yap sikile, achtag sa se jisteman pou ke yo ka rive pli lwen kote ke pou yo kapab bay yon dezyèm vèsyon 10 pousan ankò ki te kapab swa de desanb oubyen a jiska mars. Sa vle di ke gen bagay se nou menm ki pou pataje yo, pataje enfòmasyon yo pou ke omwen pou sa kapab fè plis bwi e konsa gouvèneman an va fè ba devan sa paske deja prezidan an di ke li pa afè, li pa an afè avèk yon dezyèm vèsyon 10 pou san. Men gen posiblite a kote ke si gen anpil moun ki montre yo entèrese, yo entèrese, sa ka rive ke li pran, li pase paske se vwa pèp la, depi se vwa pèp la, li pa gen dwa kanpe. Se menm jan an tou, lè ke yo t ap ofri premye 10 pou san an, prezidan te di non, Men aprè nou wè se ke li te vote. Tou swit n ap antre nan manman koze a se jisteman yon ti rapèl pou ke nou te fè w konnen ke se trè enpòtan pou moun ki te bezw ki bezwen pa egzanp mwen menm m bezwen l tou sa vle di m ap pataje hashtag lan tout moun ki bezwen l la depi nou wè y ap pale de 10 pousan 2 pwen zewo an sans pozitif pataje l ann avanse e solisitid definitif a 90 pousan nou jwenn anpil moun ki poze kestyon anba live nou yo kote ke yo di ke yo gen definitif ke yo mande e deja plis ke 20 mwa, 24 mwa, epi yo wè ke yo mande yo, yo a 90 pousan. Lè tout fwa ke ou menm ou a 90 pousan ou mèt fè siy de la kwa, si se kretyen, katolik ou ye, ou byen mete ajenou atè paske tout fwa ke ou a 90 pousan sa vle di ke ou a bòn mach pou mach, pou ke Tramite w la avanse. Yonn nan premyè rezon, moun ki a 90 pousan yo lontan se moun ki te konn pran plizyè mwa lè ou a 100 pousan epi anyen poko tonbe. Ou a 100 pousan, yo potko ka menm ba ou sa ou rele sètifika pou ke ou ankò pat kapab telechaje sa ou rele sètifika ki di ke ou gen Permanencia Definitiva a. Men konnya, yo vin jwenn tèlman repwòch lè moun yo a san pou san, yo pa janm ka jwenn sètifika a, ebyen moun yo kòmanse plenyen bay Extangeli a, Extangeli a chwazi di ke bon nou pap mete a san pou san ankò, donk nap mete moun yo a 90 pou san. Se sak fè ke anpil nan moun ki a 90 pou san nan demand Permanencia Definitiva jounen jodi an, yo pap pase san pou san fasilman, se otomatikman yap rive pou yo kapab pase a san pou san. Pandan se tan map di sa a ou pral dim ke ou menm wa san pou san epi yo rechasar ou wi sa ka rive wa san pou san yo rechasar ou se sak fè ke mwen di ke yon moun ki a 90 pou san se nesesè pou ke ou kenbe avèk 90 pou san ke ou ye an olye ke wa pral plenyen pou di waw ma 90 pou san pa janm avanse paske de 90 pou san sa wap sote pou rive jisteman nan san pou san san ke ou pa menm pase pa pou ou kapab gen sètifika definitif ou san ke ou pa menm pase pa sa yo rele san pou san an. Epi wap wè ke gen moun ki fèk voye tramite yo a yo di bon a 100 pousan, epi 100 pousan sa vle di yo rechasard li. Menm jan ke m tap di ke yo pa voye moun yo nan 100 pousan pou al tann lè ke yo vin siyen sètifika definitif la pou yo kapab bay ou la, sonje ke m te di premye etap sa yo rele etap sa analiz. Analiz ki fèt yo, donk kote ke yo tap analize tout dokiman w yo, yo analize yo di bon avèk analiz ke nou fè, moun sa a son moun ki de, ki kapab jwenn definitif lan, nou gen jan mete li a 100 pousan, li la 90 pousan, li la 100 pousan. Men. Aprè analiz lan, gen moun ki konn rive a 100 pousan yo wè yo fè yonn de twa mwa, yo pa janm jwenn sètifika a, sa vle di ke moun sa yo konn ekri eksanji la di ma de mwa, ma twa mwa m pa jwenn sètifika a, sa vle di èske gon pwoblèm nan sa? Donk kisa k vin pase kounye a yo kite nou a 100 pousan? Se menm jan an, si yo kite nou a 90 pousan padon. Se menm jan an tou avèk moun ki fèk voye tramite a yo poko ba yo premyè repons yo, Epi moun sa a t san pou san. Sak fè l la san pou san se paske premyè etap yo t ap fè pou yo te fè analiz, sa vle di ke pou yo te analize dokiman moun sa a, ebyen se etap 1 an, lè ke moun yo t ap yo ap analize dokiman yo gentan analize dokiman sa yo wè moun sa son moun ki swa gen anpil pwoblèm gen dif ki pral gen difikilte pou ke l kapab jwenn definitif la ke l ap mande a, ebyen Exangeli a de fason otomatik tou voye moun nan a san pou san epi l di ke solicitude la no fue acorrigida a trámite. Sa vle di ke wa san pou san sètènman, men demand ou an yo pa akeyi li kòm yon tramite. Sa se trè enpòtan nan ka ke nap eksplike a paske nou gen konfrè, nou gen konsè ki ladan l, e moun sa yo toujou ap poze nou kestyon sou ki mwayen ki fè yo nan yo a di pou san, yo a san pou san, tandike yo poko menm voye fich ba yo pou yo al peye. Donk si tout fwa ke ou nan sitiyasyon sa a se ke yo rechasad ou, men yo kapab ba ou yon lòt e viza a ranplase l, e konsa tou sa depan ke jan ou te voye dokiman yo. Si te gen plis pwoblèm sa vle di ke ou son moun ke yo pap kapab bay definitif la, yo pap voye ba ou yon lòt viza pou ranplase sa ki te a pou ranplase sa ki te a a a e avan an. Donk nan ka sa, e nou gen yon bagay nou pral eksplike, tout moun tou ki te gen yon demand viza definitif ou ankò permanencia definitiva ke yo rechazar, nou gen fòma pou nou montre w kòman pou w touche kòb la, kòb ki gen pou wè avèk rès monnen ke w rete a paske y ap sèlman touche frè viza ke yo chwazi ba ou a, y ap ba w rès monnen an. Men si yo rechazar ou totalman e yo p ap ba w yon lòt viza se poste ou pral reposte. a zero donk ou kapab tou gen mwayen nou pral montre w tou depi nan live sa kote ke ou kapab fè demach pou ke ou kapab resevwa totalite kòb ou te bay pou frè definitif la ann avanse solisitid definitiv a zero pwen sen pousan aktyèlman la gen yon pakèt definitif ki ap a zero pwen sen pousan zero pwen senk pousan epi nap gade anba a toujou toujou m di nou lè ke nap tcheke pou nou wè ki mwa ki pozisyon tramite nou yo ye nou sipoze verifye apre nou fin wè pousantaj la li ti nòt ki anba l la silvouplè lè w fin li pousantaj ou wè ke w a san pousan ou wè w a di pousan ou a senk pousan senkant pousan swasant pousan

oken sa yo rele requerimento oubyen yo pa yo pa mande w oken papye anplis. Donk sa se pou ke nou kapab mete w alèz lè w wè yo a zewo pwen sen pou san, se pa tout fwa ke se avanse l ap avanse, se jisteman l a zewo pwen sen pou san paske yo gentan analize l, yo di ke yo pap ba ou l. Gen moun ki mande definitif nan mwa out la la, yo gentan ba yo zewo pwen sen pou san kote ke yo di no fue acogida a trámite. Moun sa yo a, yo gen 2 opsyon, se swa ke yo tann yon lèt ki pral rive lakay yo,

E tandi ke si yo rechasal ou sipoze mande yon viza de menm tip sa ke yo te rechasal ou a. Ou pa sipoze al mande yon lòt viza ki pli wo. Sa vle di ke w al mande definitif nan plas li. La, ou vin an pwoblematik, se ke ou gen risk pou ke yo pa ba w deman, e demand ou an pa abouti paske ou pa respekte règleman entèn yo ki se règleman Extranjeria.

M pa gen m kòmanse reponn mesaj depi a 9 è m pa ka fini 9 è du maten jiska 11 è midi m pa ka fini jis m pran poz mezanmi si w wè w ekri m poko ka reponn ou se ke m poko rive sou mesaj ou a pa kritike nou nou pa ka pran yon sekretè sekretè la pap ka ban nou repons n ap bezwen e m pap gen kòb pou m peye yon sekretè donk se enpòtan pou ke nou konnen lè nou ekri m pou ke m mande m enfòmasyon swa pasyan oubyen retounen ekri m ankò paske sa ka rive mesaj ou te voye a li an dè li se premye mesaj sou desantyèm Sa vle di ke lèm gen premye mesaj sou 200 tièm mwen, lè ke distans pou kem ta rive sou mesaj ou a map pran yon a 2 jou. Donk trè souvan reekri m di ah Mesye Noel m te ekri w wi m pa jwenn repons. Lè sa lap vin frèchman epi ma va gade sa nou te di a paske fò nou eseye toleran. Sinon mwen map oblije fèmen map kase sim mwen an paske m pa kapab ankò mwen menm sèl k ap reponn tout mesaj ke nou voye epi anpil fwa m ap jwenn kritik kote ke gen konfrè m yo k ap di konsa ke bon w la pou sa, bagay si w di w ap ede fò w ede mezanmi, wi m ap ede mezanmi, m poko janm mande 5 santim, pa gon moun ki ka di ke m konn ap ede l fon travay, se pa, si se pa yon travay metye l ap fè ki konn mande m yon enfòmasyon menm ke m ap pran 2 zèdtan pou m ba l enfòmasyon an, m pa janm di m bezwen 5, pou voye 5000 peso pou mwen avan pou ke m kapab reponn ou, sa vle di m ap reponn ou gratwitman.

Sa se yon lòt mesaj kap fè la une, sa se yonn nan mesaj kap fè la une nan moman an, kote ke moun kap rele a mwen live, mwen live, e live mwen an, live mwen yo se pa repase m repase yo non se live aktyèl ke yo ye, se konnya map fèl a 11 è la paske lè sa m gentan. So nou live moun kap rele a. Donk eeemm. Nòmalman jan map di nou an se ke lè ke nou voye demand lan e li manke yon papye, Exangelia ap voye yon dokiman ba ou ki di ke fò ou fè sa yo rele subsanar. Mwen eksplike nou deja kòman subsanar la, subsanar la se ke ou sipoze revoye tout papye ou nèt nèt nèt nèt ou te voye avan yo e renouvle sa ou ka renouvle yo. Sa sa vle di renouvle sa ou ka renouvle yo? Si tout fwa ke ou te voye yon sètifika de vigencia de de de de contrato de trabajo ki te date depi 2018 pa egzanp oubyen 2019, si ou gen chans ou toujou nan menm travay la li nesesè pou mande patwon an yon nouvo. Li toujou ankò mye. Si tout fwa ou te voye sètifika antecedentes penal ou a ki te gentan la depi ane dènyè la, pandan wap fè sa yo rele soupsanalalis, li enpòtan pou kapab telechaje yon nouvo. Si tout fwa ou te voye sa yo rele sètifika de de FONASA ou ankò de AFP pa w la, li enpòtan pou ke ou kapab voye yon nouvo. Lè sa a, wap fè soupsanal la, dokiman yo rive frèch. Paske, se pa nesesè ke Extranjelia mande lè wap fè soupsanal la, li pa mande pou voye sèlman dokiman li voye mande w la.

Ou ramase tout dokiman ke ou te genyen avan yo, ou voye, ou te voye avan yo, gade tout sa ou kapab chanje, ou rechanje yo epi ou ajoute dokiman ki te manke a, oubyen dokiman ki te manke yo. Se konsa pou ke nou fè yon bon soupsanal. Men, touswit apre ou fin voye dokiman sa a ale, sa ka rive yon 2 semèn apre, Estranjeri a pral voye yon lòt

pou l kapab ba ou yon lòt opòtinite pou ke ou menm ou kapab fè tramite a. Sa vle di ke si w nan sitiyasyon sa a, pa pè paske m jwenn yo anpil kote ke moun yo voye yo ban mwen, yo di m pa konprann oubyen eksplike m sa. Ebyen m di w sa a, infwa pou tout, si tout fwa ke ou te voye tramite a epi ou te manke yon papye oubyen gen yon so k pa t genyen, yo te voye mande w pou w kapab mete so ki te pa genyen an, ebyen si infwa ke ou fin mete so ki pa te genyen an jan n te di w lan, ou sipoze w apral resevwa avèk le tan, ou pral resevwa yon dokiman ki di ke cumple con los requisitos,

Yon atik ki nan lwa migrasyon an ki di ke lè ou manke yon dokiman, ou kapab mande dokiman, men ki men ki jan ekstranjile a kapab mande w li epi ou kapab pote l vini. Kòm lè y ap site atik la, yo site atik la pa rapò avèk yon moun ki te manke yon dokiman. Men ou pa gen anyen pou fè, ou pa gen anyen pou peur. Dakò? Sèlman rete trankil, konnen ke tramite w la pral avanse si tout fwa ke w te respekte mwayen yo te di pou fè sa a. Ok, n ap pase kounye a la nan yon lòt pwen ki di,

lè ke nou gen yon pwoblèm, se nan ministè sa pou nou pase ki yon jan pli wo ke Exangeli a, pou ke nou kapab jwenn yon repons avèk nesesite ke nou genyen an. Poukisa ke m vin di nou sa, se paske nou konnen gen anpil moun ki toujou gen pwoblèm. Mwen toujou voye link lan pou nou, pafwa m pataje l sou paj Voz Migrante a, kote ke mwen di ke ou kapab ekri SYAC, SYAC ap pran 5 a 22 jou maksimòm pou ke l kapab ba w yon repons epi ou ka fè swivi a. Lè n ap ekri fò n ekri se ak eksplisit. Si nou pa ekri se ak de fason eksplisit, sa pral rive ke yo voye yon repons ba ou ki vay ke vay ke ou pa p menm konprann sa yo vle di w la. Rezon ki fè m vin di nou sa se paske gen moun ki te genyen viza pou yo te estampar. Sonje m te di nan live dènye a ke yo pa fè estampado viza ankò, se ke ou jisteman pral gen sa yo rele yon viza elektwonik kote ke se yon fich li pral li menm jan avèk sètifika de pèmanensa definitiva nou an ki vin elektwonik. Donk se konsa ke nap gen viza yo epi na pral gen pou nou pase nan rejistro sivil pou ke nou ale anrejistre li. Premyèman tou nou kapab resevwa yon mesaj de PDI ki di ke etranje li a voye dokiman ki rele certificado de visa a ba yo, yo resevwa li. Epi touswit ou kapab enprime menm ti fich ki di yo resevwa l la, ou pase nan rejistro sivil ou al fè sa yo rele kanè a oubyen ou pran yon ti lè nan reyisyon sivil pou al fè kanè a. Men nan moun ki pat ko fè kanè yo, ki te gen pwoblèm ki x ke yo pat ko fè kanè a, ebyen moun sa yo a nou di w fò ou ekri SYAC. Fòmilè sa a si w bezwen li, link sa si w bezwen li ou kapab mande li, nou genyen l nou disponib pou li disponib pou nou voye l ba ou e nou voye l deja nan plizyè nan paj swa sou youtube la oubyen sou sou facebook lan nou lage l deja kote ke moun yo konnen link lan Ekri syak, ekri l eksplisitman e w ap jwenn yon repons kote yo pral di men ki swivi pou w fè pou kou w kapab rive pa fè sa yo rele estampar e dokiman e genyen sa yo rele sètifika de viza a e pou w ka pase nan rejistro sivil. Sa se premyè pati an grand manchèt si nou te kapab di ki genyen pou wè avèk live nou an jodi a kote ke nou t ap pale w de pwen sa yo ki sitou ap domine aktyalite a ou ankò ki se dout pi gran, pi gwo dout ki genyen avèk frè, sè ayisyen nou yo. La a nou pral pase nan yon lòt pwen ki se lè yo rechasad ou. Nou di si ou poste pou definitif yo rechasad ou yo baw yon lòt viza, kisa ke ou gen pou fè? Paske ou te poste, yo te yo te mande ou pou kapab peye swa 75 oubyen preske 80 mil peso pouki yo te kapab ba w definitif la, yo arive pa ba ou definitif sa, ebyen kounye a la ou vin gen kòb ki rete nan kès leta. M konnen gen anpil anpil anpil anpil nan frè sè yo nou yo ki gen kòb ki rete nan sa yo rele kòb ki rete nan estranjeria ou ankò kòb ki rete jisteman nan sa yo rele Tesoreria General de la República sa vle di ke bwat trezori nasyonal la sa ke m te kapab di ki gen finans peyi Chili an se nan men l kòb ou a ye.

Li nan Moran, li nan Teatinos nimewo 28 akote palè a, pi sou 3 ou 4 konsa, men depi ou rive nan espas la ou pa ka pa jwenn li, kote ke ou kapab fè demand, demach pou ke ou ka jwenn rès monnen an paske yo pral sèlman touche kòb pou yo kapab ba ou viza a, epi y ap ba ou rès monnen an pou ke ou kapab itilize. Kontrèman si ou pa vle ale nan Tesoreria Nacional de Chile a oubyen General de la República, donk w ap kapab fè l atravè de paj yo a ki se tgr. Punto Gov. Punto CL.

Kòb sa yo se rès monnen ke yo rete aprè ke yo te fin ba yo viza. Genyen Ayisyen ki di m konsa ke, ou ankò genyen Ayisyen ki fè rive nan zòrèy mwen, ke nòmalman, yo di nòmalman, e lè yo rechasal yo, yo di yo pa pral mande kòb la non, yo pa pral rete monnen, y ap tou kite l anba, sa vle di ke lè yo pral poste pou definitif ankò, yo p ap peye. Adonde! Ki kote nou wè bagay sa ti mesye frè m sè m yo ayisyen yo lè yo recharsal ou fòk ou remande kòb la paske se kòb ou ke li ye m te peye w pou yon sèvis men valè sèvis lan kòm sèvis lan pa fèt yap touche valè ki pou wotè de sèvis lan epi yap retounen w rès la nòmalman e pou fè sa demand lan fèt nan Tesoreria General de la República an avanse tou swit e nap rive avèk lòt pwen ki genyen yo nou deja eksplike anpil bagay nap avanse kounye a si w an tramite

nòmalman epi travay la si tout fwa moun yo pa twò egzijan yo va aksepte li epi ou ka kontinye travay paske gen anpil patwon ki egzijan ki mande fòk moun yo genyen l pou yo kapab travay se sak fè li trè bon nou toujou di w ke chwazi poste pa rete son pa poste pa rete avèk iregilye gen moun ki rete depi 2019 depi avan 2019 menm ki rete iregilye li pa tèlman bon pa rete iregilye kreye yon mwayen pou poste kanmenm paske lap bon pou ou olye ke ou ta rete iregilye ki pral koz ke ou paka travay ou paka paske nou menm nan chili kòm etranje nou sijè a yon bout papye nou sijè a yon wout si tout fwa ke ou pa gen bout papye sa ou pa gen wout la ou pap ka travay donk nap avanse poun diw ke pou tramite yo si tout fwa ou gentan gen tramite a an kouw

ki gen kta nan ki chwazi ba ou yon kontra men ki di ke kontra a lap fini apati de kote viza a ap fini an. Trè byen. Nap avanse, e pandan nap pale de sa, gen yon nouvote tou ki fèt anndan AFEC, m gen pou m fè yon live, m pa konn si se demen lap ye, pou n ke nou pale jisteman sou AFEC a, ki gen kèk ti bagay de nouvo ke l sòti, nap gen yon live pou sa ankò, se sak fè li enpòtan. lè w abòne, lè w peze klòch notifikasyon an depi nou live ou konnen, menm lè l ta pa egzanp gen yon moun ki te monte anba live la ki di a lè sa e m ka konprann ke nou kòmanse ta se paske responsablite a anpil w an, si m pa t gen yon bon madanm mezanmi se ke ki konprann mwen ki aksepte m fè travay la nou pa t ap ka jwenn mwen paske m prèske pa gen tan pou fanmi an tan yo Menm ke gen gen sa yo rele anivèsè kèlkeswa sa li ye a, donk nou oblije pataje tan yo ansanm avèk nou pa rapò avèk rezo a, nou bezwen kite rezo a vivan. Ebyen yonn nan mwayen ke ou menm ou kapab ede nou nan rezo an se lè w swiv nou, se lè ke w pataje videyo nou yo, ou fè l de bòn fwa e ou ede nou tou de yon lòt sans. De bòn fwa paske ou fè plis moun jwenn li e ou ede nou nan lòt sans kote ke nou jwenn plis seguidores, nou gen plis moun tou ki swiv aktivite nou yo. Ann avanse pou nou fini, e nou pral pase nan tramite ki di pousan yo. Sa se 2 pwomès ke map fè, m gen tra mete ki 10 pousan yo, m pral fè pwomès a moun ki aletranje yo, moun ki te an Ayiti yo. Gen yon mwayen ki vin fèt pou ke moun ki aletranje yo, ki se afilye nan AFP yo kapab retire 10 pousan an yo, e yo ka resevwa kòb la nan yon bank nan peyi kote ke yo ye a. Link lan li disponib, li sou paj e, li sou paj e.

Moun sa yo a e m gen mesaj tou pou nou moun ki te ki pa viv chili yo ki fè trame te trame ta tonbe sou kò entrados nou gen mesaj pou yo demen ou ankò anndan semèn nan m pa konn si map gentan pou m fè live sa a ki pral gen pou wè avèk 10 pousan pou moun aletranje yo 1 nou pral pale sou 10 pousan kote ke moun ki chema moun ap fè pou li mwen genyen nòt la li pa sou mwen la pou ke m te kapab ban nou l m pa vle fè l avèk erè 2 nap genyen tou pou nou pale sou fòma moun nan ka pral pran pran pou ke li kapab mande kòb la pou l jwenn li nan bank kote li ye a. Mwen wè se yon bòn desizyon, mwen wè l ka trè benefik men majorite nan frè e sè nou yo, majorite pou m pa di tout, se nan se son dè moun tou ki te pase pa bwa, ki te rive Meksik, ki rive Etazini, sa vle di se son dè moun tou ki an kou, ki poko gen ma, ki poko ka gen papye nan peyi yo ye yo. pou yo kapab resevwa lajan 10 pousan an sou yon kat bankè ke yo gen nan peyi kote yo ye a. Men, sèlman nou vin fè ou konnen si tout fwa ke ou te gen yon kòb ki pa anpil, jan m te di nou an, m gen zanmi ki ap swiv nou la ki te genyen, ki genyen anviwon 200 mil peso nan AFP, si tout fwa ke yo ta rive voye yon manda isit nan Chili pou ke yo ta kapab voye yon moun fè tramite a pou yo, depi nan voye papye ki gen manda a, paske fò voye l pa DHL pa egzanp, moun yo ap gentan pèdi anviwon 80 mil peso oubyen anviwon 80 dola ameriken sèlman nan ti demach sa yo a, e imajine w moun nan gen 200 peso sa vle di ke se yon lave men siye atè. Men si moun sa a gentan legal ou ankò regilye nan peyi ke li ye a, gen yon fòma kounye a, gen yon paj kote ke gen yon link, w ap jwenn li sou paj Plan Vital la tou, ki di ke ou kapab ranpli link lan sèlman epi ou chwazi mete bank entènasyonal kote ke ou ye a. Sof ke pou tranzaksyon sa fèt antre bank Chili a ki pral voye kòb la plis bank entènasyonal la li gen yon afektasyon Sa vle di ke yo kapab touche yon ti monè jisteman pou ke yo kouvri sa yo rele frè de sèvis la. Dakò? Kesyon, sètènman ap toujou gen kesyon. N a pral kite yon ti tan pou n pran kesyon yo. Nou deja pral boule 30 minit nan sa yo rele live nou jodi an. E nou pa ret anpil. Sa nou pral pale la se Postilasyon an liy Nou konnen ke zòn 29 yo ta sipoze kanpe sa yo rele postilasyon an liy lan. Toutotan ke nou poko tande gen yon son de klòch ki di ke yo kanpe l, nou ka kontinye fè tramite nou. E ankò, toutotan ke ou menm ou te gen pou te fè l, ou wè ke tan ap rive sou ou pou te postile pou viza, pou definitif la, an liy ou potko fè l, a pou rate, eseye fè li. Se yon nan bagay ki kolapsad mwen konnya, mwen di sa, moun ki konnen, mwen koube m byen ba, moun ki gen entèmite nan men m pou m fè ke nou poko ka fè yo, se fot de tan paske yo vini anpil pou nou fè, an plis yo vini anpil la e nou resevwa mesaj yo pil pa pakèt pa rapò ke nou konnen m mete nimewo telefòn mwen anba live yo, sa vin fè ke tout moun rele, tout moun ekri e fòk m bay yon repons a chak moun sa yo a. Imajine w si m ta eseye anseye nou, si m ta eseye remonte nou pou nou ta gade. Pi piti m ap gen 200 mesaj paske a la otè ke m toujou rete, se a la otè de 200 mesaj, men vye telefòn mwen an, se a la otè de 200 mesaj ke nou kapab wè ke mwen ye la. M pa konn si l parèt klè, men si, e madanm mwen. Kote k make chat la, n ap wè chat la gen anviwon, anviwon 200 mesaj pou pi piti. Ok ou gen 200 konbyen mesaj ke nou genyen pou nou li ke nou poko kapab fin li men nap nap nap degaje n avèw se sak fè ke yon moun ki te ekri nou pa voye voice ekri pito pa voye voice lè w rele a tou sa ka rive nan espas tan w rele a m paka pran apèl la paske map fè yon lòt bagay swa sou menm telefòn nan donk nou oblije voye l mesaj la apèl la ale donk sa m plis renmen lè ke moun yo ekri pouki rezon nou diw lè yo ekri l pi bon Premyèman, avèk yon premyè yon koudèy, m ka gentan gen yon ide de kisa w vle mande m lè w ekri. Sa ka rive nou t ap diskite yon bagay tou apre, lè m gade ke nou fè de jou nou pa pale, sa n te di m nan, kòm tout moun ap di m prèske menm bagay yo, m vin bliye ki moun ki te di m sa. Men lè se ekri a, moun nan ka di, a nou t ap diskite tèl bagay wi, m fè yon ti defile, defile, epi m revize, m wè vrèman men sa moun nan te di m nan alekri. Men si se yon voice, l ap pral toujou difisil pou m al rekoute voice lan, e voice yo konn anpil, de twa kat minit, Moun yo voye voice yo 1 minit 2 minit sa vle di ke m ka pèdi nan sa moun nan ap fè a donk se sak fè ke mwen mande nou pran pasyans ekri se bezwen ou bezwen lè w bezwen fòk ou fè sakrifis si gen yon prensip ke m etabli m di w fò w ekri m ekri pito pa voye voice e rele a tou sa a lekstrèm pou fè l voye voice la li pa bon donk ekri depi w ekri m ap revize l kanmenm li ka pran yon jou li ka pran 2 jou m konn ap dòmi a 3 zè di maten 4 zè di maten pou m revize mesaj yo pou m ba w repons kanmenm paske m bay tèt mwen sa kòm obligasyon men. Se pa ou menm ki banm obligasyon jan zanmi an ap di konsa ke oh ou la pou sa. Non. M pa la pou sa. Em kiyès ki peyem? Pèsonn pa peyem pou sa, sa vle di ke son se volonte an pati ki la avan tou. Volonte an pati donk se pou nou toleran menm jan mwen m tolere nou, menm jan m dispoze pou ke m kapab fè tramit yo ansanm avèk nou. Ann avanse. E na prale, sa ki gen moun ki di konsa lè yon ekri m pa reponn lòt pase se pa fòt mwen, se pa ou menm sèl, se pa yon sèl moun. Si se yon sèl moun m te gen pou reponn li, m t ap gentan reponn tout moun yon sèl kou, men malerezman se plizyè moun. Ann avanse pou n fini, nou prale nan fen postilasyon an, nou di postilasyon an liy lan li pwobableman li ka fini 29, men nou sèten ke l p ap fini yo sipoze pwolonje l. Ki rezon k fè nou di sa? Se paske dekonfineman an poko fini. Dekonfineman an poko fini, kote ke yo poko kapab ouvè tout sant yo, sinon pral gen sa yo rele menm aglomerasyon nou wè kap fèt nan AFP yo, yo pral fèt tou nan Chile Atiende yo pou ke Chile Atiende yo ka kapab rekòmanse. Men on ne sait jamais, nou pa leta, nou pa ka pran desizyon pou yo, sètènman yo pral, yo menm ki konnen kijan yap fè pou ke yo kapab fè sa. Banm on ti pèmisyon map bon ti dlo. Byen. Otantifikasyon. Avèk otantifikasyon, se la ke m pral fini, epi m pral gade si nou ka reponn kèk kestyon nan live la. Otantifikasyon m ap di l anpil. Mezanmi, depi ke premye jen an te rive, oubyen semèn jen kote ke yo te di pou nou kapab fè tramit yo online lan, gen de prensip ki te parèt. Prensip sa yo a, se ke, Extranjeli a te di nou ke moun ki te genyen pou yo voye sa yo de antecedentes, les 5 nationalités ke yo te chwazi ki di pou yo poste yon line ki pat janm gen dwa sa avan an en parlant de Ayisyen, Kiben, Peruvyen, Chinwa epi Brezilyen, 5 nationalités sa yo ak potko kapab poste yon line yo, ebyen depi yo te fin ap poste yon line, Extranjeli a mete yon etap kote ke li di ke tram lè yo fin voye certificat de bonne vie et mœurs peyi peyi natal yo a, yo sipoze fè sa yo rele otantifikasyon de dokiman an. Ki kote ou pral fè otantifikasyon, ki jan ou pral fè otantifikasyon de dokiman an, w ap pran dokiman ki rele Certificado de Permanencia de Antecedentes Penal peyi orijin ou an, ou pral avèk orijinal la avèk tout so ki nesesè yo, w ap prezante l nan yon Chile Atiende, w ap di Chile Atiende ke yo te mande pou w fè otantifikasyon an. Paske mwen di nou se pa sèlman poste pou definitif epi chita la ou poze. Non! Poste pou definitif la 1 online epi lè dokiman an ale wa pral fè otantifikasyon kote ke Exangeli a te di ke wap prezante l nan yon espas de 120 jou tou pou ke yo kapab prezante dokiman sa a nan Chile Atiende pou ke yo kapab otantifye l kote ke yap pran l yo fè yon kopi l yo voye l ale bay Exangeli a. Si w pa fè sa konsa, ou gen pwobabilite pou w tonbe nan sa yo rele subsanar.

Jisteman, pou ke l kapab poze yon kesyon, nou fè plas avèk kèk grenn kesyon, men sensèman ke nou pap kapab li tout kesyon ki genyen yo, paske mwen konnen ke gen anpil, anpil, anpil moun ki genyen kesyon pou yo ta fè anba live la. Se sa k fè ke n ap kreye mwayen pou ke nou kapab fè kes, pran kesyon yo e dan 5 minit ki ka rive yo, e konsa na fini avèk

Magical, nou gen live sa a tou ki sou Visa Consulting and More, Visa Consulting and More sa se adrès e se se biznis pa nou an kote ke nou fè tramite de viza yo. Si w la a ou gen definitif deja mwen di w sa, avèk le tan nan mwa oktòb la la, poste, fè demand on viza Etazini, fè demand on viza Kanada, son chans lavi a ye, son koutwazi yo ka ba ou l yo ka pa ba ou l men fon demand paske se sa k fè ke Bondye di fè 99 pa, fè yon pa l ap fè 99 la, si w fè demand lan sa ka rive ke Ou jwenn viza a. Si w gen yon timoun ki fèt Chili tou, ou gen plis opòtinite pou w jwenn viza. Ou ka mande yon waiver pou timoun nan, epi nou menm tou n ap tou fè yon viza pou ou ankò, epi w ap pral mande pou w al vizite Etazini ansanm avèk timoun nan. Sa se mwayen pou nèg ki bezwen oubyen fanm ki bezwen bvayaje al Etazini, chèche yon nouvèl orizon pou ke nou kapab wè kijan ke nou kapab fonksyone. E. Jan n ap di w la, nou sou plizyè paj. Ou ka toujou pataje, kèlkeswa kote w ap swiv videyo sa a. Voz Migrante dispoze e disponib pou ke l kapab ba nou bèl e bòn videyo. M ap chèche pou nou e kesyon yo. Nou kapab fè kesyon yo. Kòman yon moun pral fè kon kote ou fin depanse yon bann kòb ou se kantisidentes pou Ayiti epi Tout ane pou yo revize li apre yo voye di yo li manke yon so. Sonje ke lè nou gen Elize Montreuil, sonje ke lè nou gen dokiman yo, lè ke ou fin fè dokiman an Ayiti, ki se sètifika bòn vye mœurs la, e nòmalman nou sipoze Henry ale nan plizyè enstitisyon an Ayiti a, Ministè Afè Etranjè an Ayiti, nan Ministè Jistis an Ayiti avèk so Anbasad Chili an Ayiti a, e lè l rive isit la, li gon katriyèm kote pou l pase, fòk li pase nan Ministè Relasyon Eksteryè peyi Chili pou ke yo ka met dènye so a, apre sa voye l ale. Nou ka fè tramite a avèk li. Si pa egzanp, tan an pral rive sou nou, sètifika de bonnes vieux mœurs sa ou ankò, DCPJ an, li an Ayiti,

paske yonn nan rezon soup sa nado se nan jan ke nou peye moun lta yo mwen dekouvril se eksperyans ki koz ou menm ki konn fè live ou menm ki konn fè sa yo ltra mete pou moun pou soup sa nad la yonn nan bagay pou evite mwen di nou sa lè nou fin peye moun lta pou yon moun se pa menm jou ou peye moun lta se pa menm jou sa ou tou fè tra mete a sinon wap tonbe anba soup sa nad sitou lè moun nan te dwe moun lta lè ou fin peye moun lta tann ou 7 jou pase

demann viza pou moun ki anndan Chili, demann viza pou Brezil, demann viza Etazini, demann viza Kanada, Frans tou pou moun ki bezwen Chengen men fò w gen dokiman, fòk ou gen lajan tou pou ou kapab peye yon yon sa yo rele yon pou fè yon itinerè, aprè sa pou tou pou kapab peye sa yo rele yon yon asirans de vwayaj, e tou moun ki bezwen al Kanada yo w ap bezwen gen sa yo rele yon moun ki Kanada ki pou voye yon lèt pou ou ki pou di w l ap ebèje w pou yon sèten tan nan Kanada, epi e moun tou ki bezwen. ta bezwen vwayaje pou Etazini yo, al konn Etazini al vizite, gen divès fason ke nou kapab ede w nan sans sa tou. Si gen yon òganizasyon tou konplètman ki deja òganize oubyen yon regwoupman ki gen sa yo rele pèsonalite jiridik, nou kapab toujou jwenn avèk nou, nou ka toujou ede w patisipe nan de gran konferans nan Etazini pou w ap benefisye viza. Avèk viza Consulting and More avèk nou menm se tout a fè e trè byento adrès lan se nan Libertad 165.

Ki moun ankò, ki moun ankò, mèsi Francky, Francky se yon nèg ki bay verite, li di se manti yap bay. Kiyès ankò? Ebyen si tout fwa nou pa gen kesyon, banm revize si tout fwa nou gen kèk kesyon pou nou kapab reponn yo. Kiyès ankò, kiyès ankò, bon depi se pou tounen. Bon, moun plan vital yo, moun ki plan vital yo sonje ke nou sipoze pase nan plan vital pou plan vital kapab ba nou e sa nou bezwen yo, paske gon gran problem grav ke m pa bezwen pale sou sa ankò, li pa fè plezi. Donk, nou rete avèk 41 minit, n ap fèmen emisyon an e nou te kontan chak moun ki te anba live nou yo. Jan nou di w la, pataje l, swiv li, peze notifikasyon an, peze klòch notifikasyon an pou ke nou ka toujou jwenn a yon avi kèlkeswa lè nap fè live la pou kapab toujou jwenn li ok ok se konsa ke li ye merci konpatriyòt ou konn banm banm yon ide kisa ki soupsanal la ok François mande sa sa vle di soupsanal le mo soupsanal vle di geri retrete so yo itilize l anndan anndan tramite yo pou di ke lè w lè w manke yon yon pyès lè w te manke yon pyès ou te manke yon so ou te manke yon pyès lè w te voye mande

Etap rezolisyon an, ki sa li vle di la, e pale de etap rezolisyon an, frè pam kòman mwen gen yon viza ki sòti mwen fin mete viza mpa konn kifè poum jwenn li poum kouche kanè a lè w fin mete viza a zanmim fò w pase nan extension nan chile atiende pou wè si tout fwa ka ou kapab e pase e junior di men moun ki a 100 pousan yo moun ki a 100 pousan yo se moun yo senpleman resevwa dokiman yo moun ki a 100 pousan pou definitif yo se moun yo senpleman yo resevwa dokiman pa yo a Yo poko fè sa yo rele etid sou li, moun ki a 5 pou san yo. Se moun senpleman ki resevwa dokiman, Xanthi la resevwa dokiman pa yo a deja, toutafè, byen resevwa, men yo poko analize yo. Se sa k fè ou a 5 pou san sèlman. Bon, Patricio di bro reponn mwen non, m pa ka wè mesaj ou a paske y ap monte anpil.

Pou tout ka ki gen 4 mwa k poko jwenn premyè repons yo. Sa vle di ke a 2 mwa ou gen a 100 pou 100, sa vle di ke dokiman w lan gentan nan men Xangeli a, nan men te, nan men Xangeli a, donk se tann pou tann zanmi m, frè m, zanmi m Junior. E pou kisa ou te poste si w pa konnen sa pou fè pou rive m? Bon, sa se yon nèg k ap fè yon ti piblisite, trè byen. Pwolongasyon, kòman ou kapab verifye pwolongasyon viza, se nan ansyen fòma yo konn itilize a pou w verifye

Hola amigo hola Ti mesye e se lè pou nou fini nou pa vle al twò lwen nou deja pral ka pran 45 minit depi ke nou te live e nou kontan pou nou te ansanm avèk ou Vos Megante zye ou zòrèy ou kèlkeswa kote wap swiv live sa nou live epi se rèl reyèl live du bon live ebyen nou mande pou kapab swa ou swiv nou sou Facebook lan ou kapab tcheke nou sou Instagram tou nou sou Instagram nou sou Twitter ou ankò tou kapab ale sou YouTube la wap fè sa yo rele subscribe Pou kapab ankouraje nou e pataje pou lòt zanmi kapab jwenn videyo nou yo. Ki kesyon ki genyen ankò? Ki kesyon, ki kesyon, si ou pat konnen, mwen depoze an liye depi desanm mwen gentan resevwa anpliyasyon nan. Trè byen, trè byen.

Bon m tap chèche pou mwen si m jwenn pankat ki gen pou wè avèk viza. Trè malerezman m pa jwenn li paske mwen foul avèk mesaj, imaj. Byen malere, byen malere, byen malere. Donk m tap chèche pou nou imaj sa nou pa ka jwenn li pou m te kapab voye l pou moun ki bezwen konnen kijan. ki bezwen konnen ki jan pou yo kapab fè li. Donk, sa yo se son de tramite ke nou fè. L ap kapab itil ou sèlman revize lè ansyen live nou yo wap jwenn ki jan pou konnen ki jan ke nou menm nou fè de tramite ke nou konnen kap itil ou. Zanmim frèm sèm Jwem la ap brilem la lap limen lap brilem sèke nou pa dòmi nap bay sèvis e nou pral kontinye travay merci paske ou tap swiv nou e nap fèmen nap tann ou pou yon lòt live ki pap twò long 19 mwa wa 90 pousan janm diw la 19 mwa ou a 90 pousan zanmim tann Tann. Lè ou a 19 mwa, ou a 90 pousan fè siy de lakwa, paske si yo te foure ou nan 100 pousan ou t ap gentan, yo t ap gentan di ou adye. Men si ou a 90 pousan ou p ap menm pran 100 pousan non, w ap wè yo rele ou yo di w sètifika w la disponib. Donk se paske ke ou gentan fè tout etap nèt pou ke yo ba w definitif la, se sèlman di yo poko di ou pran definitif ou lè ou a 90 pousan poze. pa fè tèt cho. Mezanmi m ale wi m gen anpil moun kap ekrim la men nou pap kapab reponn tout nan moman an nap revize e nap revize e si tout fwa w bezwen fon tramite ou kapab toujou tcheke nou pou fè tramite 90 58 20 37 epi wap kap tcheke nou epi nou menm nap kapab fè tramite a pou ou. Ekri nou pa voye voice epi nou menm nap reponn ou. Merci tchaw tchaw nap tann ou pou yon lòt okazyon se te mwen menm Dalex Noel ki te dèyè mikro sa Voz Migrante ki toujou ap travay pou ou pou ke l kapab pote bon e bèl videyo pou ou nap konn ou nap tann ou ankò pou yon lòt nimewo ki kapab sòti anndan semèn nan ou ankò demen si Dye ve paske nou gen anpil e bagay pou nou pale nou gen pou nou pale ou sou e moun ki aletranje yo nou di ke yo pral pale ou sou kòman pou yo pran di pou san an. Paske gen lòt fòma pou yo kapab fè l depi nan bank pa yo, kote yo ye a, sa yo p ap bezwen moun ki isit pou fè l pou yo. Epi tou nou di w ke n ap pral pale de AFC ki gen yon lòt mwayen ke l fè pou ke l kapab ede moun yo. Epi nou pral pale tou de Prestamo a tou, gen mwayen ke w kapab fè pou w kapab prete toujou nan kòb si w bezwen yon ti kòb prete nan sa yo rele Servicio Sus Impuestos Internos la. Se te nou menm, Voz Migrante. Tchaw tchaw, n ap tann nou ankò pou yon lòt okazyon.